M pa vle pale de li men m te bezwen gade eske ou menm tou tande bri sa. M santi kòmsi gon bri pozitif kap vini pou tps la e m pale avèk 2 moun ki nan domèn defans dwa imigran ki di. ka genyen bon nouvèl pou tps Ayiti a. Ou tande bri sa yo tou, kòmsi pou batay ki genyen k ap fèt, ou santi lign yo ka bouje. M gen de, m gen de son k ap vin konsa vin jwenn mwen. Bonjou, bonswa medam e mesye, byenvini sou platfòm pa w la, Koze Medya. Se avèk anpil plezi ke mwen rejwenn mwen dèyè aparèy sa Pou ke m kapab pote sipèb videyo sa pou ou sou dosye tps ayisyen an. Avan menm ke m ale pi lwen, m ap swete w yon bon ane 2026. Ke tout sa w manyen pou ane sa ke w fè siksè ladan l. E mwen swete ke Bondye miltipliye pwoteksyon yo e miltipliye benediksyon yo pou ane 2026 sa. Medam e mesye jodi an se 6 janvye, Genyen dosye tps lan ki apa devan yon jij nan Boston. Selon sa ke anpil ekspè yo menm yo pataje, sè ke jij lan li a 80 pousan chans pou ke li menm li pran yon desizyon ki an favè Ayisyen yo. E selon sa anpil lòt ekspè pataje mèdam e mèsye, menm si ke. e gouvènman an ta fè apèl aprè desizyon ke jij lan li menm lap pran ebyen e m garanti nou ke se pa bagay gouvènman pral e fokis sou li paseke nou konnen reyèlman imigrasyon se chwal batay gouvènman sa ki la aktyèlman la. Medam se mesye. Yap wè lèd pou ke yo di yap renouvle tps pou ayisyen pase ke gouvènman pa kapab pwouve reyèlman yo pa gen anyen nan men yo pou ke yo jistifye tps lan yo koupe an. Nou pral kite w tande avèk anpil anpil atansyon e jounalis Paul ki te nan mikwo Luckson Sainvil ki tap pataje anpil anpil anpil enfòmasyon sou dosye sa a. Se yon ekstrè ke mwen pote pou ou ladan li, men si tout fwa ke ou ta vle jwenn tout enfòmasyon an konplè, ou kapab, wap jwenn yon lyen nan deskripsyon videyo a, oubyen ki pin nan premye kòmantè a pou ke ou kapab gade tout videyo sa a nan tout entegralite li. Nou pral ba ou chans pou ke ou menm ou kapab tande, medam e mesye, ki avni ki genyen pou ou menm ki sou tps nan peyi Lèzetazini, E kòman ke gouvènman li menm li pral trete dosye sa? Ann al tande ansanm avèk mwen espesyalis sa, jounalis an imigrasyon ki tap bay tout detay sa yo mèdam e mèsye. Administrasyon an koupe e deside pa renouvle tps lan san li pa fè yon evalyasyon jeneral paske jeneralman tps lan li bay apre yon konsta donk gouvènman, e si l ap koupe li dwe vini aprè yon evalyasyon de kondisyon peyi an. Donk pati sa yo yo menm yo deklare ke depi dènye tps lan te bay lan kondisyon yo vin pi difisil an Ayiti, sitiyasyon an vin pi mal, donk pa genyen anyen ki chanje, sou baz sa Administrasyon an pa ta sipoze kapab koupe tps lan jous sou le fèt ke li di sitiyasyon an pi pi plizoumwen. Pa bliye genyen yon jij nan e e m kwè se California ki te soti yon desizyon similè pou e imigran Nicaragua resamman donk anviwon 60 mil moun li di kondisyon yo pa pa chanje. Donk, piske kondisyon yo pa chanje, ou pa kapab deside koupe tps lan sou baz e d'un kote gouvènman di ameriken pa dwe ale Ayiti, yo mete travel ban sou Ayiti e yo di sitiyasyon an li difisil, gon lòt kote ou di donk moun yo kapab tounen. Alò se sa e agiman pati ki ap defann e tps pou ayisyen yo yo menm yo genyen e gouvènman an donk li pa rantre anyen nan dòkèt sè ta di li pa rantre anyen nan kont la pou di sou ki baz li pral plede men se sa ki pral vini donk seyans kap fèt demen an se kòm yon odyans preliminè petèt ka gen plizyè lòt seyans ankò. E jij lan petèt lè l fin tande tout pati yo, li kapab jwenn enfòmasyon ki ase nese, anfèt ki sifi pou li pou l pran desizyon l. Konsa tou li gen dwa nesesite yon dezyèm odyans. Konsa tou gen lòt opsyon k genyen, jij lan kapab fin tande epi li deside ke jij ki t ap travay sou dosye a, sètadi li fè yon sòt de konplemantarite. Donk li konplemante e sa ki te genyen yo epi l voye dosye a tounen kote l te sipoze ale deja. Sètadi, genyen e plizyè e opsyon nan sa k ap fèt la. Men sa n ap pral suiv demen, se lign de kesyon yo e ki sa jij Lenock Lee di, ki kalite kesyon l poze, ki e kiyès pati li poze plis kesyon, li presire plis. Se pa sa k ap di ki desizyon l ap pran men jeneralman sa ba yon ide de E nan ki kan jij la plizoumwen kanpe pa rapò avèk desizyon l gen pou l pran.
Mèt Mesye dam Manno banm mande w se vre ke demen se ap yon seyans se m ta ka di preliminè men ki bò seyans sa ta dwe mennen nou eske l pral mennen nou a yon kafou kote ke jij la ap di administrasyon pa ka oubyen pa dwe koupe ti piyè sa oubyen lap just di administrasyon adelante l ka avanse? A ki sa finalite a ye? Bon, swivan agimantè yo, jeneralman ki jan sa fèt, chak pati yo konn genyen 30 minit, 20 a 30 minit pou fè agiman yo oubyen plis tan, sa pral depan de jij lan, epi jij lan li menm li rezève apeprè 20 a 30 minit tou pou poze kesyon avèk chak pati yo. Donk seyans yo pou ale pou 2 zè de tan. Donk jij lan si li fin tande e tout pati yo, li twouve ke e li bezwen genyen dè enfòmasyon nesesè, li kapab pwograme yon lòt seyans pou yon lòt lè. Konsa tou yonn nan pati yo ki kapab, jij lan kapab mande yonn nan pati yo e kèlke enfòmasyon ke pati an pa genyen, li kapab, pati sa li menm li kapab di lap pote enfòmasyon yo vini a uitèn, a kenzèn, donk sa ki ka fè e genyen yon lòt seyans ki otomatikman vin pwograme.
Ok So kounya la e moun ki sou tps yo sipoze rete swiv e akwoche avèk e pwosesis yo pou konnen e ki ki ki sa kap fèt. Mentenan eske lojikman Aprè desizyon Washington nan, Boston pral di yon bagay? M pa konn si kesyon an stupid. Non. E pa bliye se menm nivo 2 tribinal yo ye. Se e kòm si m ta di w te gen yon dosye ki t ap tande nan tribinal premyè enstans Pòtoprens. Epi dosye a te gen menm plent lan tou ki te depoze nan tribinal premyè enstans Kwadèboukè, ki te depoze nan tribinal premyè enstans Gonayiv, e ensidsuit. Epi, pwiske se menm tribinal la, donk lè desizyon jidisyè yo fè linanimite nan nivo tribinal la, donk tribinal premyè enstans Pòtoprens ki te deside tande dosye a li menm, otomatikman tribinal Gonayiv, tribinal. Kwadèboukè, kèlkeswa lòt kote a, pa gen pou yo tande dosye a ankò, amwenske ta genyen yon chanjman ki fèt nan plent ki te depoze a. Sa vle di ki sa? Si plent ki te depoze a se te sou pa rapò avèk desizyon administrasyon an li menm li pran, epi se menm plent lan k ap tande ankò, donk li vin pa nesesè pou menm tribinal la, paske tribinal la se yon sèl tribinal li ye, se yon sèl jiridiksyon, tribinal premyè enstans se jous ki genyen yon jiridiksyon. plizyè kote nan plizyè kote donk pa genyen nesesite pou genyen yon sa konn rive wi nan kèk ka men pa gen nesesite pou menm dosye a donk li tande sou menm kote a pa gen menm chanjman pa gen okenn chanjman ki fèt depi jij la tande epi gon lòt jij k ap al tande lè sa sa ta pral parèt kòm yon sòt de kakofoni jidisyè. Ok, ok. Donk, on, moun sou tps yo sipoze rete swiv kisa k ap soti nan nan odyans sa a ki prevwa 6 janvye a, sa vle di demen, nan Washington e pou nou konnen kisa swit yo yo menm yo pral ye. Anvan menm m kite w ale,
Donk li vini li mete de desizyon donk li fè de sa yo rele emèjennsi dòkèt. Donk gouvènman an gen dwa pa satisfè ansanm avèk yon desizyon sitou si se yon enjonksyon eskize jij la mete donk yon enjonksyon sou tout tèritwa a. Donk gouvènman an li ale nan kou siprèm otomatikman e lakou siprèm konn pran de desizyon donk san eksplikasyon Yo jis di administrasyon an kapab kontinye avèk politik li, sa ki fè desizyon jij lan li vin tonbe. Sètadi, se pa ke seyans k ap fèt demen an pa enpòtan non, men sa pou nou suiv se lè jij lan fin deside, èske Lakou Siprèm la ap deside pou l pran dosye a byen rapid, èske l ap kite dosye a suiv kou li nan onivo dè kou dapèl. Donk, si Lakou Siprèm dakò pou l pran l, Pa rapò avèk desizyon ke yo pran deja, se ta prèske sèten ke yo tap koupe tps lan pou nou menm. Si yo pa dakò oubyen yo ta yo ta deside ke yap yap yap kite dosye a swiv kou l nan nivo tribinal enferyè yo donk premyè enstans, kou dapèl donk. e sa ta kapab reprezante yon sòt despwa pou nou piske dosye a ka pran anpil tan anvan l resi rive nan Lakou Siprèm nòmalman si yo pa yo pa aksepte donk yon desizyon ann ijans sou li. Randevou kase demen nan yon tribinal nan Washington se jij distri Ana Reyes. Seyans sa pral fèt nan. Nan sal nimewo 12 nan katriyèm floor, sa se enfòmasyon IFSI poste sou paj li ke map pataje la, donk Emmanuel sim kòrèk wa dim seyans lan prevwa fèt a 10 zè 30 demen e se nan Washington jan n sot di a li ap fèt. Se yon aksyon an jistis ki te lanse kont desizyon DHS te pran pou te fini avèk tps ayisyen yo 3 fevriye kap vini la. Manno, avan w ale, mwen mwen gen plizyè bri kap vin nan zòrèy mwen. M pa vle pale de li men m te bezwen gade eske ou menm tou tande bri sa. M santi kòmsi gon bri pozitif kap vini pou tps la e m pale avèk 2 moun ki nan domèn defans dwa imigran ki di ka genyen bon nouvèl pou tps Ayiti a. Ou tande bri sa yo tou, kòmsi pou batay ki genyen kap fèt, ou santi lign yo ka bouje. M gen de son kap vin konsa vin jwenn mwen. Monchè mwen de manyè jeneral optimis sou kesyon imigrasyon, mwen m panse alò gen twòp moun, gen twòp vi ki an je pou ti pyès ta fini, ke se swa, e pa pou ayisyen sèlman non, ke se swa pou ayisyen, pou venezuelyen, pou kèlkeswa kòm si peyi an. Men m pa kwè se administrasyon Trump lan non k ap pral bay yon ti pyès pou ayisyen. Mwen panse si gen yon bon bagay k ap fèt, Sa l ta kapab ye, se jan w wè desizyon jij Bryan nan Nouyòk te pran, administrasyon an pa fè apèl. Oubyen li tann byen ta pou l fè apèl, li pa ale nan Lakou Siprèm pou l mande silvouplè retire sa pou nou, paske administrasyon an gendwa pa ta renmen tps lan fini tou paske lè w pran Venezyelyen ki gen anviwon 600 mil, lè w pran Ayisyen ki se 520 mil, daprè sa DHS di wi, e chif yo pa fin bagay lan. Lè w pran Nikaragwa ki gen 60 mil, lè w pran plizyè lòt peyi ankò mete, n ap pale la de milyon, plis pase 2 milyon moun ki la. Se pa 2 milyon ti moun ki la kòmsi ki vini k ap manje non, 2 milyon fòs de travay ki la, ki nan otèl, ki nan konstriksyon, ki nan lopital, Gen djòb deja ki kòmanse ap plenyen. Lè w pran yon zòn tankou Springfield, Ohio, gen yon ekip travay ki te gen tan, lè w pran Springfield, Ohio, te gen yon ekip travay ki te gen tan la ki te gen tan ap byen pwofite de mendèv imigran ayisyen yo. E pa paske. yo pa t anvi bay Ameriken travay. Mwen menm, ou swiv plizyè seyans nan City Hall ou a e Springfield ki fèt, kote patwon yo di y ap mache sou plas piblik chache moun pou travay, fè djòb housekeeper, fè djòb nan warehouse. Pa gen okenn moun ki bezwen. Li jwenn Ayisyen ki vini ansanm avèk 2 lisans, metriz e doktora ki la k ap travay sèzèdtan Y ap pèdi mendèv sa yo. Donk, kounye a la, administrasyon an gen dwa, kòm pwen fò li se imigrasyon, li pa ka di li bay tps. Li pa ka di non, nou bay tps, lè sa l t ap parèt kòm yon feblès pou li. Li gen dwa deside fèmen je l sou yon desizyon jidisyè. Alò, sa se analiz pa m. Li ka deside fèmen je l sou yon desizyon jidisyè epi li kite sa pase parapò avèk kòm se sa ki an je volim moun ki la. Men. Si ti pyès ta fini Luckson, sa pa vle di poutan yo pral mache pran moun yo lakay yo, mache pran yo nan tren, nan bis. Administrasyon an di jiskaprezan l ap chache le badgay, donk move moun ki moun k ap fè move zaksyon. Men Manno, by the way, sa m tande k ap pale la e pa de vay diferan, sitou pou bò kote m ye a, sa m tande k ap pale.
Non men kite m fin eksplike w. M pa vle di bagay sa yo pou fè moun pè.
Non, kite m fin eksplike w. Li di l ap chèche bad guy. Malgre se pa l entansyon l, y ap fè operasyon tout kote, y ap pran tout moun wi. Administrasyon an depòte ototal pou ane, premye ane Trump nan pouvwa la, 150 mil moun pou kò l. Yo di gen anviwon 2 milyon moun ki ale de pa volontè ki fè, ki fè. ki chache kòm si kal fè wout yo pou kont yo. Donk gade ki jan yon politik rèd pa rapò avèk sa yo bezwen fè, yo te gen lentansyon depòte yon milyon moun pa ane, yo genyen anviwon 150 mil moun. Sètadi osi agresif ke yo ye malgre jan w wè yo ye a wi, li gen limit li. menm si yo ta rekrite prèske tout ajan ice ki genyen, tout moun ki la pou travay pou ajan ice, mekanism ki la an plas. Pa bliye, Luckson, yon imigran, yon moun k ap dòmi nan prizon Alcatraz, nan kwòm, li pa gratis non, li gen yon pri wi. Gen moun ki nan sant detansyon prive, gen de sant detansyon prive ki koute prèske 400, 500 dola pa jou, pa nwit, pou imigran wi. Ki kòmsi ki plis pase yon otèl 5 etwal. e la. Se pa yon bagay kòm si fasil, se pa ke moun yo pa gen lentansyon non men resous yo ki la. Sa di, e moun ki ap swiv yo pa dwe panike paske gen posibilite non sèlman pa rapò a de desizyon ki ka pran, men administrasyon an pa genyen kapasite pou l depòte tout moun sa l di l ap depòte yo. Sa di yon moun ki la ki e fè. Atansyon, ekstrèm atansyon, sa pa vle di pou otan yo pap ka pran moun nan non, men chans kòm se pou moun nan ta tonbe anba men ice pou ap fè bagay lan li yon ti jan plis minim ke si li tal nan yon pwoblèm demele avèk lajistis kel gen tò, kel gen rezon yo ta kapab pran l pi rapid ke posib a prèv ka kòlèg nou kamarad Carel ki la sa di anvan sa ice pat janm frape nan pòt li mesye a te gen biznis li kap kap fonksyone tout moun konnen kote l ye Men fòk te gen yon pretèks, ou konprann sa m di w la? Fòk te gen yon rezon k te fè kòm si malerezman pou li, e li tonbe nan kondisyon sa a. Se pa ke m ap pran egzanp li pou m di li koupab de sa yo repwoche l la. Non, m ap eksplike w ke lefèt gen yon bagay ki fè l oblije al lajistis, donk sa vin fè, Li vin tonbe nan je moun yo, men si ou pa janm rive nan nivo sa, se posib ke ou t ap kondi epi gen Border Patrol, gen ajan k rete w epi w tonbe ladan l, men chans lan li mwens, se sa m vle eksplike.
Alò fò n di ke sa n ap fè la a kòm egzèsis se pa yon espwa n ap bay moun e se pa de levanjil n ap bay la, se de analize Se de konsiderasyon n ap fè pa rapò avèk pyon k ap deplase yo e kòman kontèks la li menm ni ye. E kontrèman avèk de moun ki petèt on ti jan alarmist, ou konprann, k ap fè moun yo pè. E donk, n ap eseye analize tout pòzòl yo epi pou nou di w kisa ki, kisa ki ka fèt mentn. Men sa w ap fè la, Luckson, li p ap anpeche ankenn moun Gade, si w di ou optimis, moun yo ap di w ap bay fo espwa. Si w di w pesimis, y ap di w konsa w ap fè moun pè. Wap fè moun pè, yeah. Donke, analiz lan se sa w wè li ye a li ye. Donke, mwen menm ansanm avè w, si se nou menm ki t ap bay baye legal, tout moun t ap gentan gen papye, nou t ap gentan gen afè nou nan men nou, tout moun t ap gen afè nou nan men yo, nan men yo. Donk, se pa ou ki responsab, se nouvèl la li ye. Malerezman, e jounalism yo. Kon di moun yo, sa li a ye li li ye. Non sa mè sa liya e li liye ou menm ou gen dwa nan avyon yap depote w epi yo kite w telefòn nan men w gon nouvèl ki vini wap bay nouvèl la donk se se se jounalis ou ye malerezman se nan kondisyon sa kòmsi se sa ki aktyalite li menm wap bay bagay sa yo men ou pa gen eta dam sou sa wap bay kòm nouvèl kòmsi sa nap fè la kòm analiz espwa nou se ke ta gen yo ta bay ti pyès donk Volim moun ki la ta genyen l, men, si yo deside yo pa bay li, e pa ke w ka kenbe enfòmasyon nan men w, ou pa trete l. Vwala medam e mesye se jan ke ou sot tandel lan nap envite ou pataje video sa bay yon zanmi yon fanmi pou ke li menm li kapab rete enfòme de sitiyasyon an medam e mesye nap kwaze trè rapid pou yon pwochèn video tchao a la pwochèn.